Bonjour, bonsoir e map di nou byenvini sou chanèl promo maximum nan e depi n jwenn notifikasyon nou gentan konnen son video ke m pote pou nou nou pral pale w de Wendy Traka li menm ke nou te anonse deja ki t gen pou l lage yon track e nou pral fè w Tande ki sa Wendy di a travè de trak sa ke li sòti a. Wi, jan nou te anonse l deja nan yon videyo pase, kote nou te anonse w ke Wendyy te gen pou l sòti yon trak ki te 9 fevriye 2021 an, kote anpil fanatik t ap tann trak sa epi mizik lan lage vrèman, kote anpil moun kouri sou li, mizik la sòti tou fe tou flam, s on bèl mizik, mwen felisite atis Wendyy ki di li se king nan, e m felisite l pou bèl mizik sa, epi li menm jodi a ankò li te fè yon live sou Instagram jis pou l te pale de mizik la e de lòt pwojè ke li gen pou soti trè byento. Epi pa twò lontan tou nou pral fè w tande Wendyy avèk vwa li li menm k ap esplike pwojè li, k ap bay tout esplikasyon sou pwojè li ki pou soti ki pa twò lontan, ke li menm li pral bay dat la nan esplikasyon, tout esplikasyon ke l pral bay yo. E n ap di ou menm tou ki pa t kap gad video sa ki pako abòne ak chanèl la map diw pa neglije fè sa pou ankouraje nou kite ti like la pou nou m konnen wap renmenl kite like la pou nou m konnen chinwa w ye chinwaz ou ye ou menm kap gad video sa m konnen wap renmenl map diw pa negla pa neglije kite yon like pou nou epi di nou sa w panse konsa nou pral fè w tande atis Wendyy kap pale li menm nan yon live ke li te fè jodia de EP ke li gen pou l sòti 3 mas k ap vini la. Ann koute Wendy.
Yeah! Premye pwojè a rele Long Vi. Long Vi, nou gen tout bagay. Apre live la m ap lage kòve a pou nou. E tout chinwa fè pwofil nou bèl, afiche l nan figi yo. Long vi. Apre sa nap antre tèt nou. Janm di nou an swiv mwen. Sa vle di premye epizòd la nou gen youn la. Enjoy epizòd nou epi tann 3 mas. Epi 3 mas apre sa nap gen menm ti tablo a. Epi pou nou tann lòt dat la epi EP nou ap tou nan men nou. E dezyèm EP a kounya la ki pral sezon 2. E nou gentan gen non an la, nou gentan gen tout bagay fini. Se just al prepare separasyon an pou nou, epi nou lage. But sa, m ta renmen fè, m ta renmen fè preske tout videyo. An di 6 videyo, oubyen 5. Yon 5 epizòd, yeah, yon 5 epizòd de, 5 epizòd. Men sa pral depann de nou. Sa pral depann de nou. E ret swiv. M te ka annik parèt m lage EP a pou nou wi men li pa t ap bon konsa paske pa di m pa t di nou sa 3 mas m ap annik monte 3 mas si Dye ve gade m ap annik monte m share videyo a pou nou apre sa m al dòmi m al dòmi paske ou pa janm konnen teknoloji a avanse gen dwa gen gen dwa gen dwa. Gen dwa gen Gen dwa gen zam ki envante ki tire nan telefòn nan t vin pranm la Waaw m konnen frè m Annik fin lage l nan men nou epi rès travay la nan men nou anmègde moun fè moun kriye men m pa la. Travay yo mande tan. Travay yo mande tan. Sa vle di, lè nou wè, lè nou wè m poze, nou pa tande m, nou pa bezwen pè. M la, m ap travay. M just pa prezan, m just pa sou entènèt la, men m la. M la, m ap travay, n ap chache ide, n ap fin prepare epi a, apre sa pou n jwenn, pou n jwenn. Pase konsèp la se ki sa l ye? Se soti pwojè a an cho. Sa vle di, premye pwojè a nou ka wè l, nou ka konstate l se sezon 1. Sezon 1, epizòd 1 an soti ki se entwodiksyon an, Longvi ki pote non non ipi a, premye ipi a. Dezyèm ipi a gen tan la, pare ap tann. Sa vle di e premye a nou vin soti la apre sa pou n pou n al prepare dezyèm nan. Nou a 29 nap moute nap moute ann fon ti tann.